Bonjou bonswa pou tout moun kòman nou ye Aswè a cheve fanm kreyòl antre lakay ou pou li kapab pote yon lòt bèl bèl ti videyo pou nou kote ke menm jan mwen menm mwen sezi wè travay sa konsa ke nou menm nou pral wè medam anvan ke nou kòmanse voye je nou nan tèt mwen pou nou wè devine ak kisa cheve m bèl konsa aswè a Avan ke nou kòmanse Nap remèsye tout fanatik kanal sa, fanatik cheve fanm kreyòl yo, fanatik fidèl nou yo. Nou remèsye w anpil, nou koube nou byen ba jan ke nou toujou di sa pou nou di w mèsi anpil. E deja mwen swete byenvini a ou menm ki pral genyen pou asiste pou yon premye fwa videyo nou yo, pou swiv travay nou yo. Byenvini a ou menm, map mande w tanpri chak fwa ou gen chans pase sou kanal cheve fanm kreyòl la, pa neglije kite yon like pou nou. Abòne avèk kanal la yon fason ke chak semèn, chak fwa nou lage yon nouvèl videyo, pou kapab genyen li nan men w. E konsa tou nap mande w silteplè ede nou pataje travay nou yo pou plis moun kapab wè yo, de jou an jou pou pi plis moun kapab konnen sa ke Cheve Fanm Kreyòl ap dewoule nan kanal sa. Wi, pou nou kòmanse jodi a, nou pote pou ou yon ti videyo ki tout kout, men nou espere ke ou pral renmen travay sa a ki fèt atravè videyo sa a. Jodi a, nou te chwazi kawòt pou nou te kapab konpoze idratasyon nan cheve nou jodi a. Medam, m pap ban nou manti, mwen choke, paske mwen pa t janm panse si kawòt te kapab idrate cheve m nan yon nivo pwofon konsa. Voye je nou gade cheve a pou nou wè, medam. Anvan ke nou ale pi lwen, nap kite w al fon ti swiv kòman ke nou te fè sa, kòman e e nou te fè melanj pou nou te kapab konpoze mas nou an, e apre nap tounen nan yon ti tan. Dakò, ann al swiv ansanm avèk mwen. Wi zanmim yo, nou pral kòmanse, janm te anonse nou sa nan prelude la ke idratasyonm jodia pral konpoze de kawòt, kawòt e jodia map itilize yon grenn kawòt, jan nou remakel deja, mwen deja pral koupe kawòt mwen an wondèl, deja koupe an wondèl, mwen prale ajoute ladann li yon ti kantite dlo tou piti, nan dlo a, epi map mete yon kiyè mayonèz, yon kiyè maskara, Wi mwen pral kòmanse mwen prale mete yo nan blende pou m blende yo tout ansanm pou m kapab idrate cheve m. Mwen mete yon kiyè mayonèz ladanl epi yon kiyè maskara mwen pral kòmanse pou le moman la mwen pral mete kawòt la nan blendè pou mwen kapab blende li.

Wi bèl bebim yo, nan sousi pou videyo nou an pa twò long jodi a, nou deja kòmanse divize cheve a, se yon fason pou videyo a li menm li pa pran twòp tan letan pou nou fè tout bagay yo nou kòmanse fè yo depi davans pou videyo nou an pa ale twò long. Nou deja konpoze maskara nou tou, nou sot montre w avèk kisa nou sot konpoze maskara nou an, nou tou kòmanse avèk. Oke Kounye a mwen pral kòmanse M deja divize cheve a An ni Nou pral kòmanse byen rapid nou prale pase mwen pa vle videyo a twò long

Nou pa bezwen mete mas la pou li al rantre nan rasin cheve a nan se mitan cheve a fon cheve a rive nan pwent cheve a presize mas la ok mas la pa bezwen ale rive nan rasin cheve a ok nap mande nou poun pase mas la nap masaye cheve a byen.

Epi tou li pa santi move l pa gwo tres la sèl fason pou video a pa two long men li rekomande se mèch pa mèch pou pase maskara nan cheve yo.

Wi mè bebi, nou tounen ankò, m espere ke nou sot swiv avèk atansyon kòman sa te ye, malgre mwen pa montre nou tout sa ki dewoule nan, paske jan ke mwen di nou sa, Alèkile mwen fè yon rakousi nan travay yo, se yon fason pou videyo yo pa twò long, pa twò long paske lè, lè ke mwen rantre tout, tout bagay anndan videyo a, videyo a vin twò long epi sa pran plis travay tou, e pou nou pote videyo yo. Sa vin pèmèt nou rakousi yo, nou pote lè, lè pwen, lè plis enpòtan, fason ke nou te melanje bagay yo, e fason ke nou kòmanse mete yo nan cheve a pou kapab wè, apre sa. Finalizasyon an, jan ke m toujou di nou sa, se senp. Apre ke nou fin aplike maskara a, nou prese cheve a, nou finalize li. E pi, pote rezilta final la pou ou, pou nou montre ou ki travay ke fwi sa li menm ke nou melanje, ou byen plant sa pafwa ke nou melanje avèk e maskara nou an, ki rezilta ke li ban nou. Jodi a, jan ke mwen te di nou sa, se kawòt. Medam, men rezilta kawòt la. Sa nou wè de cheve a, medam? Cheve a vrèman byen idrate, byen woule, byen boukle. Gade pou nou wè. Gade avèk mwen pou nou wè. Eske nou wè, nou konprann sa map di nou la medam? Mwen vrèman sezi de rezilta sa ke mwen jwenn a travè kawòt. M pa janm panse sa. Jamè. M pa janm panse ke kawòt ta kapab mete cheve a nan nivo sa. Gade moun nou wè jen cheve a bel, cheve a klere, cheve a byen idrate. E lè wap manye cheve a, ou santi vreman gen yon travay ki fè. Cheve a moulas nan moun. Gade, gade moun nou wè medan. Se pa moun pou ap di moun. Gade cheve a pou nou wè. Wap fon ti vile bè. Yon cheve. Mwen vreman choke, vreman choke e sezi. Mwen ankouraje nou tou mes cheri, pa neglije, tante, jan ke nou toujou di sa, tout sa ke ou genyen nan kizin nan, tout sa ou gen nan frijidè a, ou kapab konpoze tretman pou cheri ou ansanm avek li. Ou kapab, li kapab, ok? Se sèlman gade, se pran grenn plant lan ou byen sa lye fwi legim nan, ou blende l, ou graje l, epi ou melanje l avèk mas la, ou met yon ti lwil, epi sa w tande a, ou bay cheve w tretman lontan, ou chanje vizaj cheve a lontan, lesansyèl pa rete konsa, pa rete san ke nou pa fè anyen, toujou sonje sa, e jan m toujou di nou sa, cheve fanm kreyòl sansib pou cheve yo medam. Se sa fè m toujou ankouraje nou, chak sa nou wè, fè l ak kay nou tou. Sou sa nan ou abitye fè deja, lè nou jwenn yon lòt bagay nouvo toujou, mete sou li pou nou anpliye sa ke nou konn fè deja yon fason de jou an jou pou cheve a kapab fè kè nou kontan pi plis. M pap ba nou manti medam, mwen vrèman etone. Imajine chak semèn mwen mete yon m fon bagay, m mete yon bagay, m idrate cheve m ak yon bagay, men pou byen di ou sensèman m pa janm panse kawòt te kapab fè travay sa. Mwen ankouraje nou tou, nou menm tou tante fè lakay nou. Tante fè lakay nou, nou menm tou nou pral sezi. Se te tou sa nou te pote pou ou, jan ke m di w nou pa vin pou nou pat vin pou nou rete. Nou te sèlman bezwen pote rezilta, rezilta sa ki bay gwo sezisman sa pou nou. E pa janm bliye sa, e cheve fanm kreyòl renmen nou anpil, e li sansib pou cheve sa yo. Toujou pran swen yo medam. Swiv kanal la, swiv videyo a depi kòmansman jiska lafen pou nou kapab wè kòman ke nou te fè sa, nou menm tou pou nou kapab al fè lakay nou. Mèsi davans a ou menm ki toujou ap sipòte kanal sa. A la pwochèn pou yon nouvèl videyo. Gwo bizou pou nou chak mwen renmen nou anpil mwah.